Gwo menas sou Solino. Solino, wi gen menas sou Solino apre asasina Ti Chili. Wi, nèg Bèlè, ta sanble misye te gen yon kòb sou li, ke yo ta pran kòb la selon sa yo pataje. E te gen gwo bagay kote ke plizyè chèf gang te reyini nan kad fèt ki t ap fèt sou kestyon lapè. Kempès te la, misye retounen Men misye toujou ap bwatiye kidonk li poko fin ok, son peyi difisil. Ebyen gen plan pou atake Solino. Sonje m te di n sa pou si sa ta rive pou di ke n pa t tande sa. Paske nèg yo tiye yon nèg ki rele Ti Chili, ebyen gen plan pou ta bay repons. ak moun nan solino m swete ke n vijilan paske ate a pyej la fè m di w nèg ak zam pa fè lapè yo pran trèv. E nou konnen depi m di m bezwen moun nan m ap jwenn li m ap envesti pou m jwenn li ok tout moun tèt frèt pase m tande m vini gen moun pase a kap bote Nou pa vin jwe bote, nou pa vin pou gè, nou vin pou lapè. W ap gade jounen jodi an m ansanm avèk chèf Colson, m te konn ap tire sou li, li te konn ap tire sou mwen. M ap gade m avèk chèf Dalichak, m te konn ap tire sou li, li te konn ap tire sou mwen. Jounen jodi a n ap bwè byè, ou konprann, n ap bwè wonm nou. Nou bezwen pou pèp la reviv. M ap di Moussolino. Ankò yo pa mwen non pral mete yo deyò se pèp solino kap mete yo deyò sa menm fin pale enjoy nou wap wè program nan pa gon kout bal MW gentan di pa gen tire ok tèt frèt menm lèm tande yap fè makak nou paka rive la menm pou blag menm pou jwèt e demen se vre map pa nan e kot fin jou map pa la babe poum konn sa nèg yo gen nan tèt yo MW pap goumen ankò. Èv goumen an nou sot ou konprann se se espwa babekyou yo genyen anlè a yo chire a yo fon premye bagay kot babekyou pyè pli yo ok anben n fin pale tout moun enjoy yo paske nou tout se frè voye zyew a goch voye zyew a dwat wap wè moun de sanble ansanm avèw ok tchaww.
Ayisyen kreye tout fason poul vòlè. Ayisyen fè tout mwayen. pou yo fè lajan. Medam e mesye sa fè yon bon bout tan depi ke gen yon seri de moun la k ap pirate kont moun, k ap itilize rezo sosyo pou yo fè lajan sou moun medam e mesye. Ebyen lapolis mete men sou 2 sitwayen sa yo w ap gade sou ekran an ki se Wilguens Dantica avèk Yves Junior Delva. Nan ki sikonstans? Nèg sa yo, plezi yo se itilize entènèt la pou yo pirate kont moun, pou yo pran lajan sou kont ebyen moun. Lapolis li menm ki mennen yon ankèt ki pral abouti avèk entèpelasyon 2 jèn gason sa yo lan zafè ebyen sibè kriminalite kap itilize entènèt la pou yo vòlè Sèvi avèk rezo sosyo pou yo fè lajan sou moun, pran tout sa moun posede, ebyen lapolis ki kanmenm fon bòt, lapolis ki ta al bouskile, ebyen finalman nèg sa yo nan moman n ap pale a la, yo pa lib, ou ka ap gade kòman divès inite anndan pnh la ta pral posede avèk arestasyon 2 jèn gason sa yo, medam e mesye, antouka bagay la la ki. konplike ebyen moun nan peyi dayiti ki kontinye ap fè koze ayisyen ki kontinye yap vòlè nan tout fason yo fè pou yo fè kòb ebyen lapolis ki fè yon bon kou e wap gade 2 jèn gason ki itilize entènèt la pou yo fè vòl pou yo piye sak pa pou yo m pral envite w tande nan videyo sa pouw ka konprann.
Wilguens Danticat, Yves Junior Delva, se 2 endividi ki mete tèt yo ansanm epi kreye yon rezo sibè-kriminalite. Lapolis arete yo madi premye dawout pase a. Yves Junior Delva ki se teknisyen nan radyoloji, k ap travay nan yon klinik, mete ak zanmi l Wilguens Danticat ki se enfòmatisyen, pran plezi yo nan itilize kat bankè kliyan ki vin pran sèvis nan espas la. Yves Junior Delva eksplike ki estrateji yo itilize pou fè pirataj la. Pafwa lè kliyan yo vini kòmsi genyen lè yo peye pa kat de kredi, kat la konn rete nan men, ou konprann? Men machin konn genyen kat la konn rete, Ou byen ka dakò mete men m fè foto an. Men m gen yon patnè m gen yon lè m te bezwen achte yon bagay bay m gen kat de kredi pa m tou m te bezwen achte yon bagay sou entènèt lan. Kounye a m te bay misye achte l mwen men kòb la te manke. Misye te di m èske m pa ta ka jwenn lòt mwayen pou m fin fin peye an e se yon bagay kripto monè m konn fè si m peye l men kat ki te nan men m nan m te voye ba li m di gad si w wè si w jwenn sou li. Pou l te ka fin fin finalize a chapit 3 pou mwen. Dezyèm kat kat sa w voye ba li a, sa k remèt li? Ki se kò l ap jere? Eee fon kliyan m pa raple m non mwen. Wilguens Dantica, Yves Junior Delva kòmanse aktivite pirataj kat bankè kliyan yo depi nan lane 2022. Soti peryòd sa a pou rive lane 2023 a, yo deja pirate plis pase 200 kat bankè epi achte pou plis pase 11 mil dola pwodui sou entènèt la. 200, sot nan 200 rive nan 205, yon entèval konsa. Yon entèval konsa. Konbyen kòb depi entèval sa, depi dat sa a nou fè? M pa ka ba ou entèval kòmandan. Kòman sa?
M pa di ou lè m.
M pa di w entèval m ka ba ou soti nan 8 mi rive nan 11, a m pa ka m pa ka ba w entèval. Si Yves Junior Delva fè kwè li te mande ak akolit li Wilguens pou kanpe lontan sa sou aktivite sa, Wilguens Danticat deklare epi akize Junior Delva kòm prensipal moun ki lakoz li nan pozisyon sila a. Delva pase li te li t enplike m li k ban mwen kat yo pou m fè sa pou m fè a. Non Delva pa fè enfòmatik
ou pa ka di li. Men poukisa l ban mwen yo. Ban m di w li ban mwen l li pa konsyan men m konsyan ke sa m fè a m merite prizon wi men li menm pouki l pa admèt se li menm ki foure m ladan l. Donk kounye a an nou m de an ou menm avèk Delva kiyès ki pi vòlè. Bon kòmandan Delva. Polis nasyonal la.
Toujou rete mobilize pou konbat kriminalite a sou tout fòm andedan peyi an e menm sila yo k ap itilize teknoloji a pou vòlè lajan.
Antouka, ou sot gade pou Wilguens Dantica avèk Yves Junior Delva lapolis mete men sou yo nan kad sa yo rele sibèkriminalite kote y ap itilize entènèt pou yo vòlè lajan moun pran kòb moun nan movèz kondisyon ebyen lapolis ki anonse janw sot gade a li mete men nan kòlèt 2 jèn gason sa yo ank e yo pap kanmenm lib pou yo fè sa ankò yo pap fè sa ankò antouka dosye yo kontinye genyen dosye bourik de latalay atis sa li menm nou konnen jodi a fè 15 jou ki te nan men lapolis. Ebyen finalman li pase devan jij ebyen la m pa konnen kisa bagay la li menm li pral di kisa k pral fèt nan dosye sa paske Bourik de Latalay avèk 5 lòt jèn gason yo don Pè Kitan ki s on atis. tou ki te jwenn arestasyon yo nan zòn Magloire an Vraz kote yo te repwoche yo kòm kwa yo ta pral fè videyo anndan Vilaj de Dye e lapolis ta pral pibliye pou l fè konnen popilasyon an di nèg sa yo se bandi vilaj yo ye se sa k fè otorite polisyè yo menm ta pral mete men sou yo e anpil moun te denonse arestasyon sa ke yo estime ki abitrè paske pa gen anyen pou yo kenbe nèg sa yo, pa gen anyen kòm chaj pou yo kenbe jèn gason sa yo anndan prizon, malgre n ta pral wè dcpj te gentan fè fuit pou li menm li pibliye foto jèn gason sa yo kòmkwa se bandi. anndan vilaj yo mete men sou yo ebyen banm envite w gade kòman ebyen deplasman an te ye pou yo te ale nan pakè de pòtoprens kote dènye desizyon yo pral genyen pou pran e yo ta pral tande ti mesye yo jodi a ann gad ansanm.

Wala, ou sot swiv kòman ebyen yo tap deplase avèk atis yo pou yo te ale nan pakè Pòtoprens avè yo kote yo ta pral odisyone yo E yon dosye nap swiv avèk anpil enterè otomatikman gen evolisyon nap genyen poun potel pou ou. Ebyen fòk mwen diw tou gen anbasad peyi Lèzetazini ki nan Taba ki deside pou yo fèmen pòt yo akoz nèg ak zam ki pa sispann twoke kout zam nan komin Taba, ebyen responsab anbasad yo deside pou yo fèmen pòt yo e yo swete responsab yo pran desizyon pou ke genyen sekirite ki etabli nan lè anbasad la jiskaske ebyen yo jwenn yon kanmenm kote pou yo vin layite kò yo pou yo bay sèvis. Ebyen se te tout enfòmasyon sa yo m te genyen pou m te pataje avè w

Nou ka di petèt malerezman, men yo gen yon wòl ekstrèmman enpòtan ke yo jwe nan peyi sa a. E nou menm kòm responsab, fò nou gade yo je nan je lè n ap pale avè yo pou nou di yo egzakteman revandikasyon popilè yo e ki sa ke peyi a, ki sa ke peyi a li menm l ap atann de yo. E nou te remèt yo yon èd memwa. E egalman on plan sou kesyon de asistans ke nap pale a, nou te remèt yo l de fason aske yo ka okouran egzakteman de kisa nou menm nou vle pou peyi nou. Premye pwen, alò delegasyon kanadyèn sa a, li te gen te gen anviwon 5 moun ki te ladan l, plis anbasadè kanadyen ki an Ayiti a.

Te genyen anbasadè kanadyen an Ayiti ki li menm li te prezan nan rankont sa. Premye pwen ke nou te abòde, ke m te abòde avè l, pwiske yo te di yo te vin pou tande nou, se kesyon sekirite. Konnen m toujou ap pale de kesyon sekirite, m te esplike yo, Poukisa ke nou pa dwe pale de entèvansyon, poukisa nou pa de entèvansyon, poukisa se yon asistans teknik ke nou mande a la polis e o fòs zame ayisyèn. M ap di nou, desizyon ke mwen menm kòm politik mwen dwe pran se desizyon ki p ap mete lòt jenerasyon yo nan pwoblèm. Nou te deja wè entèvansyon ki te fèt avan yo, yo vin mete an 94. Nou oblije kounye a ap jere tout sa k te pase mal nan entèvansyon yo. Ki fè ke si n ap pran yon desizyon kounye a, se yon desizyon ki pou fè ke lòt jenerasyon yo pa vin nan menm pwoblèm sa. E se poutèt sa nou te di yo kil fo yon asistans teknik a lapolis e o fòs zame Dayiti. Kòman pou asistans lan li manifeste? Nou t ale nan lè detay. Men lè n t ap pale detay, m t ap gade Jeneral Laforè je nan je pou m te di l, Men ki sa egzakteman ke nou ta vle. Premyèman, sa pou Kanada fè pou nou, premye asistans, se pote rès materyèl yo pou nou nan menm avyon lame kanadyèn yo. Paske nou konnen, yo te sibvansyone transpò a pou nou, men yo te pote 3 blende MRAP, e blende sa yo oblije fè travay ladan yo, se kounye a yo bon, apre 15 jou yo te oblije fè ti travay ladan yo. Donk nou mande yo pote materyèl yo pou nou, rès 15 blende yo, e pote yo vini tou fini. Piske Kanada genyen kawoutchou ki blende, li gen pwoteksyon de radyatè, tout sa ki te manke yo, nou panse ke si yo pote premye materyèl sa yo vini, avèk lè fizi daso, avèk lèzot materyèl, avèk lè minisyon, sa pral deja mete nou nan yon pozisyon ke inite. taktik anti-gang yo, ke direktè jeneral la fòme, ke yo pral gen materyèl pou yo kòmanse avanse e kòmanse planifye repons yo. Donk, se premye bagay ke m te di, yo konsyan de sa, kwake yo se yon konpayi prive kanadyen, se pa Leta kanadyen. Men jan bagay la ye la, yo oblije mete bouch yo pou ke nou jwenn rès 15 tank yo e rès materyèl yo. Sa se la premyè choz. La dezyèm choz, nou panse ke avèk okipasyon bandi yo de zòn metwopolitèn nan, ebyen inite taktik anti-gang nou an, li genyen yon efektif ki pa sifizan. E ke yo menm, o nivo de fòs lame yo e de jandamri an, yo genyen dè inite ki ka konplemante pou ke nou gon fòs konjwen avèk Ayiti,

E sa a, nou panse ke se yon bagay ki posib, puiske yo genyen ekspètiz la, e an menm tan, sur le terrain, inite taktik nou ap pran ekspètiz la. Sa se twazyèm pwen. Katriyèm pwen, pa bliye, lame a li prezan tou.

Ebyen nou ka di Ayiti fò ke inite sa yo, yo fòme yo pandan ke inite taktik anti gang yo ka sou teren. E pwiske nou genyen anviwon 1200 ofisye e sòlda ki fòme swa an Amerik Latin oubyen o Meksik oubyen isi, mwen panse efektif la deja la, il fò senpleman mèt sèsinite an branl pou ka ede lapolis la lè ke gon pwoblèm. E lè sa a, enstitisyon pa nou yo ap ka rive jisteman fè travay la apre yon tan e y ap wè ke yo ka pran responsablite yo o nivo teknik. E dènye pwen ke m te soulve avè yo, sou la kesyon imanitè, imedyatman ke jisteman zòn sa yo libere, se 16 inite ki yo menm akonpanye de vrè òganizasyon kominotè yo, de relijye, ki yo menm ki pou fè distribisyon nan zòn nan. Fò yo pa rantre nan sa ki te konn pase otrefwa pou ke yo kite distribisyon a de ansyen chèf de gang ki yo menm vin ankò pran fòs nan zòn nan. Nou te wè sa te deja pase a yon òganizasyon brezilyèn, Milan Rio, ki li menm t ap pwomouvwa sa. E sa pa bon pou nou. Donk lè sa a, fò yo si ke kesyon imanitè la, se pèp la ki al jwenn, se pa jisteman bandi pou l al jwenn. Ki fè ke nan sitiyasyon sa a, nou te eklèsi 5 pwen sa yo.

Inite sa yo k ap ede inite lapolis la, yn fwa ke travay yo fini, yo menm yo pa bezwen rete, ka gen dè espè an fòmasyon ki rete, men lè sa a asistans lan li limite dan le tan ki ka pèmèt ke nou avanse. Tout ceci, nou te di nou tap pale teknik. Men sepandan, men sepandan, tout sa avan l fèt, fò ke nou genyen gouvènans lan. Paske si w genyen yon asistans ki vini la, sou fòm dèt a lapolis ou a lame. E bon konnen sa k ka pase. Yo ka pran e gouvènman sa a la a ka panse nan tèt li se ranfòse yo vin ranfòse l.